Bertini map mete map toujou baw plis tann pawol nèt tiket la apre sa sitou ke w poko pale ou bezwen ou bezwen Ralph de la diskriminasyon pozitiv de la diskriminasyon pozitiv mèsi ankò paske ou la Bertini ou gen reyaksyon Ralph lan men an menm tan m anvi kanmenm poze tout tab la kesyon an eksepte evidaman Patrice Dumont k pap pran pozisyon gen anpil moun nan kontra agimantasyon ke yo monte pou di ke Messi pa meyè jwè de tou lè tan. Twouve ke se te yon jwè ki te twò alèz nan yon ekip pandan prèske 17 lane ki pa t gen challenge wi, ki pa t gen gwo challenge. E byen si se pa menm nivo avèk Premier League lan pa egzanp oubyen menm Serie A, sa se pozisyon kèk moun. N a ka reyaji sou li wi. N a ka reyaji sou li apre. Men an atandan banm bay Bertinie pale deja pou reyaji sou pozisyon Ralph Ganthier a epi pou Si ou vle tou reyaji sou kontra-agimantasyon sa ki konsène Lionel Messi. Bon, e m te, pa bliye lè m kòmanse, mwen te mete 2 pwen sou tab la ki esansyèl pou mwen nan deba pa m nan. Paske pa bliye m te di kalite endividyèl Messi, m te pale de talan plis jeni epi m te pale de aspè kolektif. Poukisa lè w mete 2 bagay sa yo, M pa imajine m yon moun kapab fò ke Messi. Pa egzanp, lè m pale de talan, n ap pale Messi se jwè ki metrize de seri aspè nan jwèt la, dènye paj liv la, kòm pwofesè a te kapab di. Lè Pepe pale de Messi se yon menè, gen de twa pwen esansyèl nan jwèt la ki pral di w nan ki nivo yon jwè fò. Zòn elaborasyon an, konstriksyon an, ke nou asosye avèk gran mèt tankou Zidan, Pirlo, Xavi, n ap pale de gran gran rejista ki nan zòn sa. Gen yon lòt zòn nan jwèt la ke nou rele zòn tranzisyon an, ki gen lèt de noblès lè Pepe pale de solis, bann Dyego yo. Pelé ladan, Ronaldinho, ou jwenn Messi la, epi genyen zòn finisyon an. Twa gwo pwen esansyèl nan finisyon an kote w jwenn gran bitè tankou Gerd Müller oubyen Ronaldo CR7 oubyen R9. Twa zòn sa yo, yon grenn moun pa ka okipe l pou kò w.

kay yon gran meneur de jeu tankou Zidane. Sans de l'orientation, sans de l'organisation du jeu. Moun ki nan université yo, yo bay lettre de noblesse, nap pale de jwè serebral, moun ki nan refleksyon dènye paj. Ou jwenn Messi la. Kounya a, lè w sòti nan zòn sa a, wè m pa di òganizasyon, mwen di sans pou moun yo kapab konprann. Epi lè n sòti la a, Ou ale nan tranzisyon an, la a, genyen akselerasyon, genyen drib, gen chanjman ritm, gen genyen egzekisyon, genyen vista, vista, wè vit, egzekite vit. Gen Diego la, gen Messi la, gen Ronaldinho la, gen Pelé, se solis yo. Epi nou pral atake yon zòn ki se la a Alan fò a. N ap pale de finisyon. Ou di jwè a genyen yon sans de finisyon pwenti. Ou ta prale Ged ki se yon gran gran bitè. W ap di l pou Erneuth. W ap di l pou Romario. Nan tout espas jwèt sa a, ou jwenn Lionel Messi. Pou m kore analiz mwen an, Messi se pi gwo pasè desizif jwèt la de tou lè tan. Se yon jwè ki manke 16 pas. pou l fè 400 pas. N ap pale de yon jwè nan zòn sa a ki 20 fwa meyè pasè desizif jwèt la. Sa m sot di yo la, m pa t di chif, men kounye a m ap kore yo a chif nan kesyon menè pou Federasyon entènasyonal distro e destatistik, Messi se pi gwo menè de je. Ajoute a 20 fwa pi bon pasè desizif e pi gran pasè desizif de tou lè tan. Lè m rive nan zòn tranzisyon an, Messi depi lè l ap jwe se pi gran driblè jwèt la de tou lè tan. Se jwè ki pi efikas. M pa pale sèlman dribbler plis spektak nou pi gran dribbler kote l efikas nan sa l ap fè yo. Depi lè Messi an Ewòp, kit te gen Ronaldinho, Neymar pa janm gen yon jwè ki fini pi bon dribbler devan Lionel Messi. Lè m sòti nan aspè sa, mwen prale nan finisyon an. Messi se dezyèm pi gwo buteur jwèt la de tou lè tan nan do CR7. N ap pale de yon jwè pli de 850 gòl. N ap pale de yon jwè ki pran 21 pri meyè bitè kounye a, ki pran 6 soulye dò ewopeyen. E nan sa Pele pi fò a, ki se fè gòl, Pele pa tòp 3 meyè bitè jwèt la de tou lè tan. Anplis, pi gwo rekò sou yon ane sivil se Messi, 91 gòl. Pi gwo rekò sou yon sezon se Messi. ki fè l 73 gol. Messi nan tout aspè jwèt la, li top 2 nan tout si w pa vle. Si w vle top 2 meyè bitè jwèt la de tou lè tan, top 2 pi gran driblè jwèt la de tou lè tan e top 2 pi gran pasè. Messi pa sèlman yon pasè desizif, Messi se yon gran pasè. Gen diferans ant yon pasè e yon pasè desizif. Tande! Lè, lè w pran tout bagay sa yo, lè m di gran pasteur se tit yo asosye avèk chavi, kous ki pa sèlman nan fini, nan fè pas desizif, men to s on gran pasè. Lè m soti nan, kounye a m pa bezwen pale de resepsyon e transmisyon ki se lettre de noblesse tout mega krak. Ki enpòtans? Epi, Messi se yon jwè fenomenal san balon, lè n pale de lentèlijans de je. Se sa Pepe sot di a, gon moman, gen de moun ki te panse Messi kapab jwe medyan defansif nan 22, 23 zan. Lè yon jwè kapab pou kò l, nan tout aspè esansyèl jwèt la, kounya, nou pral ale nan aspè kolektif, li genyen plis. ni tit endividyèl ni tit kolektif. Dayè, Barcelone konnen lettre de noblesse li avèk Messi. Ou ka gade konbyen tit Barcelone te genyen ak Messi e konbyen Messi jwenn Barcelone a yon grenn Lig Chanpyon. Lè l kite l, li kite l a 5. Kounya ann vini nan kote Messi te genyen talon dachil li a. Paske bagay Barcelone sa yo twòp. Messi se meyè butè Liga de tou lè tan. Messi se meyè butè top 5 chanpyona de tou lè tan. Messi se ui pri meyè butè devan Gerd Muller nan top 5 chanpyona yo. Sa yo twòp. Bagay sa yo twòp. Kounya Nou pral nan seleksyon nan Kounya Barcelone. ann nan seleksyon pou m ka bay lòt zanmi yo pale. Wi nan seleksyon se la Messi te gen pwoblèm. Men Messi te toujou meyè buteur Largentine de tous les temps, malgre l pa tap genyen. Messi se te toujou pi bon paseur desizif Largentine de tous les temps, malgre l pa tap genyen. Wi Messi genyen nan ta. Messi genyen nan ta. Kibò k ekri Fòk istwa m kòmanse menm jan avèk tout moun. Ou te gen dwa vin la nan Karayib ou tou enpoze w, bat men. Men èske moun ki vin nan Karayib ki enpoze l trè ta vle di li pa gen konpetans? Chak moun gen yon jan ou kòmanse. Èske kòmanse gen bonè yo glorifye w? Paske m genyen ta, enbyen sa son jouman. Li pa ka jouman de yon jwè ki genyen regilarite. Lè w fè 15 an, 17 an o somè, lè w fè 15, m ap ba li, m pral ba li vit wi, lè w fè 15, 17 an, 20 an o somè, yo dwe glorifye w. Paske gen moun ki byen kòmanse, ki fini mal. Gen moun ki mal kòmanse, ki fini byen. Kounye a, Messi fini byen. Lè m di Messi fini byen an, jodi a, Messi fè rekò nan koup du mond se pi bon pasè desizif an koup du mond avèk Diego Messi se grenn jwè ki genyen 2 pri meyè jwè an koup du mond Messi fè 2 final koup du mond li genyen youn eske sa son wonte mwen jwe 5 koup du mond andan 5 koup du mond lan mwen fè 2 final e nan 2 final la m ranpòte youn e odela de aspè kolektif la mwen pran 2 pri meyè jwè.

Kit ou rasyo ou pa rasyo jodi a la nou tout dakò Cristiano Ronaldo se meyè butè foutbòl de tou lè tan. Messi gen pi bon rasyo pase l. Eske nou pral di a anpi se Messi paske l gen pi bon rasyo. Messi se jwè ki pi desizif. Sak m gen dwa jwe plis match se paske m te genyen plis regilarite, plis dire. Ebyen lè m chita sou tout aspè sa yo, aspè kolektif, aspè endividyèl, Kalite kou jwe dènye paj, lè m gate tou. Pele gon sèl rekò nan foutbòl, se sèlman 3 koup du mond. Men ni o nivo endividyèl e kolektif, Pele pa genyen anyen kòm rekò nan jwèt la, jodi a se Messi! Ou mande avanse! Bon pa bon bay egal fè.
Ou mande avanse! Ok, ou tande pozisyon Bertinie, ou te tande pozisyon Olivier. An ale, gen plizyè bagay pou m ta. Ou mèt mete yo. Rebondi sou yo. Men ann pran yo pwen pa pwen. Messi jwe ak nimewo 10 la se paske Pele rann li mitik. 10 la se Pele k rann li mitik. Messi swiv, Pele kreye. Ok. Pele se sof Idegouti wi ki te konn fè sa a, soti devan an epi fè bak la. Sa di inovasyon sa a, jwè ki konnen kou l fè bak la epi pou l vin ranje jwèt la. Sa se Pele, se pi gwo jwè 16 an, pi gwo jwè 17 an, pi gwo jwè 18 an, pi gwo jwè 19 an, pi gwo jwè 20 an. A 20 an, mesi pa w menm ka enpoze l non. Pele te gentan gen yon karyè Hall of Famer a 20 an. Si karyè l te mèt fini la, li t ap fini pami 10 meyè jwè tou lè tan yo, a 20 an. Messi ou di wi Messi fè 13 gòl e 8 pas desizyon an koup du mond sa il lui a fallu 26 match Pelé fè 12 gòl e 8 pas desizyon an koup du mond an 14 match
Se prèske le double pou Messi an 14 match Messi ranje statistik li yo avèk koup du mond 2022 a. 51 pousan gòl li yo fèt nan grenn koup dimond, koup dimond 2022 a. Retire koup dimond 2022 a e gade sa l fè. Ann tounen sou koup dimond 2014 la. Ann kontinye sou koup dimond 2014 la. Ann tounen sou koup dimond 2014 la. Messi briyan an premye tou, sitou fas a Nijerya. Wè sa l disparèt nan premye tou a. E defans la k mennen l nan final wi. Argentine ap bat Messi pa menm ka desizif e nan final la il aurait fallu ke Messi desizif on fwa pou l te chanpyon men il ne pouvait pas le faire paske sa k rive kit se an 2007 nan final Copa America a kit se 2 final kont Chili yo 2015 2016 kit se final koup du mond 2014 la Messi ne pouvè pa repond dan lè final e menm final li bat Brezil e nan Maracana an 2021 an ki a ete desizif sa di dan lè final gon grenn Messi a reyisi yn sèl final nan 6 final li te jwe avèk Arjantin yo 18 desanm 2022. Se la nap di w ke longevite bon pou ou paske longevite li pèmèt ke w ka pre-egzamen an 5 fwa, 6 fwa, 7 fwa, 8 fwa, 9 fwa, 10 fwa. Epi non non paske gon konsèp ki rele mwayèn, gon konsèp ki rele mwayèn tou. Gon konsèp ki rele mwayèn tou. Konsèp statistik yo rele mwayèn nan pou kisa l egziste? Se pou retire valè aberant yo. M gen dwa fè 100 pousan jodi a men demen e 2 sou 100 m fè. Kounya ou pral di ke vrè nivo m se 100 sou 100 an? E 2 sou 100 an e pat mwen ki te fè l? Messi jwe 11 koup du mond e kopa amerika ansanm. Nan 11 koup du mond ke l jwe e kopa amerika ansanm nan, gen 6 konpetisyon kote ke li fè yon grenn gòl ou l pa fè gòl. Se de sa ke nap pale la a.

Kounya Pelé li menm ok sak fè grandeur li a se ke li apre 66 li te vle bay vag li tounen an 70 poul sele ok e e e e e e e non non li tounen an 70 nan koup du monde lan poul sele lejand li an se menm jan avèk lè Jordan tounen. Dezyèm twi pou Iya wi. Johnny te gentan meyè jwè de tou lè tan wi lèl retrete a. Men dezyèm twi pou Iya vin retire diskisyon an nèt. Li mete tout moun dakò. Pelé debake nan Eske se yon koup du mond kote ke Gerd Muller briyan, Jairzinho briyan, Beckenbauer briyan, tout moun sou tèt jwèt yo. e se sa m rele yon gran konpetisyon. Pele, li menm Pele, li fè dè aksyon dantoloji nan konpetisyon sa a, kote menm lè l pa fè gòl, yo fè letour du monde. Non, non epòk pa t gen entènèt, pa t gen, pa t gen rezo sosyal. Pele ap efase gadyen san l pa manyen balon.

Santos te prefere al fè kòb nan toune mondyal ok ke li jwe kopa li nan nan 3 kopa libètadwèz li pran 2 epi li pèdi nan semi final ok nan twazyèm nan epi kisa li fè lè li debake an ewòp se an vètu an vwala wi se se kale lal kale Eusebio yo se kale lal kale Rivera yo se kale lal kale e e e bo Bobby Moore yo se kale lal kale Bobby Charlton yo se wonfle l wonfle yo wi 200 205 gòl an 196 match fas o zekip ewopeyèn.

Li pi fasil ke lè w ap envante de tout pò. Pele, Pele pa t gen moun pou l depase. Li pa t gen moun ki te fè drib yo anvan l. Se li, e li.
Il a été le pionnier. Wi.
Kounye a, lè m parèt, lè Philippe parèt, mwen wè ke, o, Pepe fè sa. Bertinie fè sa. Bon m eseye depase l. La a mwen gen yon benchmark. Men si, si pat gen Pepe ki te pase anvan m. Atanm, atanm. Si pat gen Pepe ki te pase avan m, dapre ou menm, sa Pepe fè a, nou ka envante l depi 2003? Ou pa rèv tou? Èske w pa rèv tou?
Èske w pa rèv tou?

Sou gen de reaksyon jeneral sou ansanm sa w tande yo? Bon, premye bagay la se ke mwen ekstrèmman fyè. Mwen konn swiv emisyon tankou sa w ap fè a nan televizyon etranjè e se pa sèlman nan sou televizyon fransèz. Souvan genyen yo m pa jwenn otè de deksterite se 2 moun mwen wè ki pale la paske m sèlman tande vital fon ti reyaksyon tou kout men se Bertinie avèk Ralph ki pale se anivo yo al an almay anivo yo al al di menm pawòl yo se vrèman konsiderab.

E pele pat gen devansye, gal sot di sa la.